Um, ban m fè ti pale nou de Venezuela, de sa ke nou wè ki ap pase jodi an avèk um, Prezidan Nicolas Maduro. de fason ke pèp ayisyen pran sak pase a e nan fason ke pèp venezuelyen yo menm yo konprann sak pase a. Premèman m ap di ke tout Venezuelyen nou wè ki ap viv andeyò peyi Venezuela, yo tout se opozan avèk Nicolas Maduro. Pa konfonn sa ke nou wè k ap pase andeyò avèk sa k ap pase anndan peyi an, se 2 bagay diferan. Donk m panse ke nou kapab wè l, gen anpil manifestasyon, Am gen anpil manifestasyon nou wè ki ap fèt Chili, Ekwatè, nan Miami, Florid. Am ki ap chante la kontantman ke Nikola kite pouvwa. Men sepadan nou kapab wè tou sa kap pase Washington, nan New York, se yon lòt bagay diferan. Donk yo menm yap pwoteste pou liberasyon Maduro. Se menm jan Venezuela nou wè moun yo ap pwoteste tou yo menm pou liberasyon Maduro. Kisa k pase? Venezuelen ki ap viv andeyò peyi an pou yo menm yo tout depi w jwenn yon Venezuelen ki ap viv andeyò Venezuela ou pa ka pale l de Maduro. Se menm jan yon Kiben ki ap viv andeyò de Kiba ou pa ka pale l de gouvèneman Kiben an. Li pa dakò avèk gouvènman Kiben an. pou yo menm, se gouvèneman lakay yo ki fè yo mal, ki mete yo deyò. Donk, m kapab di menm jan avèk anpil Ayisyen ki deyò, gen anpil Ayisyen ki deyò, nou kapab di se gouvèneman nou an ki mete n deyò, ki mal gouvène. Men sepandan, moun ki anndan peyi a yo menm, yo wè bagay la yon lòt fason. M panse se sa k ap pase jodi a, de Venezuela, sa k ap pase la. Kouman m ka esplike sa? Mwen menm, sa m ap di an, se yon bagay ke m viv, paske mwen viv Ekwatè. Ekwatè ak Venezuela, donk pou n pa di fwontyè, se jis travèse Kolonbi epi w travèse Venezuela. Men avan se te yon sèl peyi ke yo te ye. Ni Venezuela, ni Kolonbi, ni Ekwatè, donk an n di ni Pewou tou, se te yon sèl, yo te ye ni Panama, sa n te rele la Grand Kolonbi an. Donk yo pa 2. E se sa k fè w kapab wè drapo Venezuela, Equateur, Colombie yo gon yo menm koulè. Yo sèlman separe, Venezuela gen etwal nan pa l la, Colombie pa genyen l, Equateur gen lòt senbòl ke yo mete nan pa yo a. Mwen viv Equateur, alepòk nan moman m kwè 2018, 2019, Venezuelyen tèlman anvayi Ekwatè, se nan lari, lè yo vini, yo pa gen kote pou yo desann. Yo ale sou plas piblik yo, menm jan nou wè Ayisyen te fè lepòk 2021, lepòk 2022, fen 2021, 2022 anba pon Tegzas, se konsa yo te fè l tou sou plas piblik Ekwatè. Yo sèlman anvayi plas piblik yo, yo vini ansanm avèk ti tant yo, yo mete la, epi moun ki genyen bon kè pase, ou fè yo kado manje, pote rad pou yo, epi yo rete la jiskaske gouvèneman an pran desizyon l ap di avèk yo. Men fòk mwen di w ke se pa yon pèp tou ke w ka fè byen avèk yo. Yo parese anpil, paske yo pa kwè nan travay. Venezyela pa t konn travay, se sou petwòl yo yo kwè. Petwòl se sous revni yo. Yo pa konn sa yo rele travay di. An menm tan tou, yo parese, se yon pèp tou ki pa konn moun tou ki twò fè yo byen tou. Se pa an tèm de repwòch, m vle di sa, se jis pou m ka esplike sa m vle di an. Mwen sonje epòk sa a, mwen menm, se te gen mwen menm, m kwè, èske se te mwen menm, Lòme, Wouso, nou te pran anviwon 3 ou 4, nou te lwe kay pou yo, nou achte bagay nan kay la pou yo. ba yo tout sa ke yo gen bezwen, nou te admèt ke n ap peye kay la pou yo pandan 3 mwa, n ap ede yo pou yo jwenn manje, n ap ba yo kòb si yo, paske yo pa gen pwoblèm pou yo fè komès, yo menm ou mèt te ba yo 20, 30 dola, yo prè pou yo fè komès, y ap achte yon sachè sirèt la, wòdevè sa li ye, y ap pran lari avèk li. Nou te, nou te prè pou nou ede yo nan tout sans. Èske w konnen, medam sa yo pa menm fè 15 jou nan kay la, yo sòti, yo pa menm di nou si yo sòti nan kay la tou. epi yo bloke nou tout sou telefòn, nou pat gen anyen avèk yo. An bon m kap gad video a tou pa janm panse bagay fanm paske mwen gen madanm, se te moun legliz, Rousseau te gen madanm, Lorme, nou pat nou pat fè l ak ankenn lòt objektif dèyè tèt nou. Nou pat gen sa nan tèt nou ditou, nou te jis vle ede menm jan anpil lòt konpatriyòt te fè l. Donk se pa moun ke w ka ede fè byen avèk yo, jan w wè yo ye la. Umm bref pou yo menm se gouvèneman lakay yo ki tap mal gouvène ki koz ke yo te kite lakay yo, yo ap mache nan tout peyi. Dayè epòk sa ou kapab wè Venezuelyen Ekwatè, Kolonbi, Perou, Chili, Brezil, Sendomeng, toupatou nan lemond paske bagay la pa bon pou yo. Moun sa yo pa vle wè Nicolas. Depi se Venezuelien ki deyò Venezuela, moun sa yo Nicolas pa zanmi yo. Se opozan Madoulo yo ye. Paske yo menm se Madoulo ki mete yo, ki fè yo kite peyi an. Se sa ki fè ke lè w wè moun sa yo ap manifeste, pa konfonn reyalite a. Se de reyalite li ye. Moun ki anndan peyi yo, ki rete anndan peyi an, moun sa yo se patizan Madoulo. M kapab di, 60, 75 pousan. Men tout Venezuelen ki deyò peyi a, ou pa ka pale youn de Maduro. Menm jan tout Kiben ki deyò peyi yo, ou pa ka pale moun sa yo de gouvèneman Kiba a. Yo pa vle wè gouvèneman Kiba a. Donk se konsa reyalite a ye. Pou anpil Ayisyen mwen kab di, gad kòman Venezuelen ap manifeste, Venezuelen kontan, donk yo retire Maduro sou pouvwa epi Ayisyen pa ka. se de bagay diferan. Mwen travay avèk Ekwatè, e youn nan bagay yo te fè lè yo rive Ekwatè tou, yo te kraze ekonomi ekwatoryèn nan, lè m di kraze ekonomi ekwatoryèn nan nan ki sans? Premyèman, yo te rann kay chè, pa egzanp yon chanm kay ou te ka lwe nan 80 dola, lè m pale de lwe chanm kay 80 dola Ekwatè, Se yon chanm kay, ou ka gen yon chanm kay, ou ka genyen, yo isi yo rele l stidyo, isi Etazini, sa yo rele stidyo isit lan. Ou gen chanm, yon chanm a dòmi, ou ka jwenn yon ti espas kòmsi kizin nan, ou pou ou ka mete tab pou fè salon, epi ou gen douch ou anndan l. Donk sa nou rele stidyo isit lan. Ou te ka lwe l nan 80, 90 dola pou mwa. Yo menm yo vini, Ayisyen dabò pa renmen rete plizyè nan chanm, nan kay. Donk yo menm, yo 10 granm met ansanm, yo vini yo lwe menm stidyo sa, yo peye mèt li 10 dola pa jou pa tèt. Se kòm si 10 moun lwe l, chak moun sa yo bay mèt kay la 10 dola pa jou. Kounye a, imajine w 10 moun a 10 dola pa jou, li gentan vini 100 dola pa jou, chanm kay sa ka vini mèt kay la 3 mil dola. Yo vin monte kay la. Dezyèm sa yo fè travay ou menm ke w pa tap fè, salè minimòm nan te 430 dola a lepòk, ou menm ou pap fè l pou 430 dola, yo menm yap fè l pou 150, 200 dola. Lè yo rive nan restoran, yo rantre nan mèt restoran an, mèt restoran an sèlman ba yo yon pla manje, ba yo 5 dola, epi se fini. Yo pa gen pwoblèm. Paske lakay yo, salè minimòm Venezuela a te evalye a 1 dola. Donk lè yo voye 5 dola Venezuela se yon pakèt kòb yo voye lòtbò a. Gen anpil, gen tou m te konn mswe gen yon youn m te konn travay nan sekirite avèk li, ki sa l te gen nan objektif li, se te travay pou l achte tè Venezuela moun ki bezwen vann tè yo, yo li menm l ap travay Ekwatè l achte yo pou moun sa yo ka vini Ekwatè. sa k te nan tèt li, li di peyi a pa ka ret konsa, paske bagay yo vin pou piyay, yo menm yo gen mwayen nan men yo, y ap pwofite achte yo. E se menm bagay sa a m twouve ke k ap pase Ayiti jodi a. Yon moun ki gen mwayen, ki gen posiblite jodi a, ou ka achte bagay an Ayiti, achte l. Nan senk a dizan ankò, yon moun ap bezwen achte yon ti kalte Ayiti, ou p ap ka achte l. Ou wè si Venezuela vin bon jodi a, gen yon pakèt Venezuelyen k pap ka tounen paske yo pap gen kote pou yo ale, yo te vann kay yo ak tout sa yo te genyen. E se si moun sa yo se te moun ki gen mwayen, gen moun anpil nan yo m rankontre, se moun k ap travay nan petwòl, moun k ap travay nan gouvèneman, se ofisyèl, ofisyèl nan lame, ofisyèl nan gouvèneman yo ye, moun ki gen bon mwayen. Yo te oblije kite peyi a. Donk se sa k fè m pa vle nou konfonn bagay yo. Venezuelen nou wè ki deyò kap manifeste la kontantman arestasyon Maduro. Donk se pa menm jan avèk sa nou wè ki anndan Venezuela kap manifeste kont arestasyon Maduro an. Se menm jan pou Kiben, ann pran egzanp sekretè deta ayisyen ki se Marco Rubio, donk ou wè tout objektif li se al ale al fè menm sa yo fè Venezuela al fèl Kiba. Pandanstan misye se paran, papal, manmanl se Kiben. moun sa yo pa vle wè gouvèneman k ap viv lakay yo. Se menm jan nou menm ki deyò peyi a, nou menm Ayisyen ki deyò, nou gen 9 vòlò k lakay nou la yo, 9 visye, 9 chat sa yo. Donk se menm jan n ap priye Bondye pou moun sa yo pou yo ta dòmi pou yo pa wè maten. Men sepandan gen moun ki ann Ayiti k ap sipòte yo. Se konsa reyalite. Paske se lè w deyò. Lè w deyò w ap pran imilyasyon, desepsyon lakay moun, se lè sa w pral konn enpòtans anndan lakay ou. Imilyasyon ak desepsyon pa bagay ki dous, pa bagay ki fasil. Donk mwen kwè ke n ap konprann sa ke m di nou an, pou nou wè Venezuelen ki anndan ak deyò yo, se lajounen ak lannwit, se pa menm bagay diferan. Donk m kwè ke m ap gen pou m fè seri de videyo sou sijè sa yo. Um, trè byento, nap jwenn nou sou paj lan, Vales Noel, e nap jwenn nou tou sou chanèl YouTube nou an, ki se toujou Vales Noel. E an pasan map di ou, kontinye abone avèk paj nou yo, tout paj nou yo, ke se swa sou Facebook, sou YouTube, sou, um, sou Instagram. Toujou fèl, abone avèk paj lan, pataje videyo nou yo, kòmante, like, epi pa bliye toujou vizite web site nou an ki se valesstore pwen kòm sou li nap jwenn tout bèl bagay ke nou gen bezwen e mèsi a tout moun ki deja pase ki fè achta ki fè acha ki anmagazine sou site lan nap jwenn bèl soulye bèl rad bèl mont nap jwenn tenis nap jwenn sentu nap jwenn an mikro nap jwenn yon pakèt seri de bagay sou site lan gen pou fi gen pou gason bèl djins tou pou gason nap jwenn yon pakèt bèl bagay sou site lan kontinye pase sou li achte epi si gen bagay ke nou bezwen de plis nou kapab kontakte m nan nimewo ke m kwè ke nap wè nap jwenn sou sit la nou kapab ekri m tou sou via email donk map kapab fè tout swivi nesesè yo. Ou mèt tape l sou Google, sou Facebook, sou YouTube, nenpòt kote ou make valesstore.com nap jwenn mwen nap kapab fè tout sa ke n gen bezwen. Ou pa gen pwoblèm mete nimewo kat debi ou kat kredi li sekirize pa gen moun kap kapab vòlè enfòmasyon sou sit la tout bagay kòrèk. Donk mèsi tout moun a la pwochèn, se te yon plezi pou ke m te avèk nou aswè a.